E refi sa yo kòmsi yo rann ou down tou. Yo fè w vin down. Dan le sans ke ou vle akonpli yon bagay men refi sa ke w jwenn yo jis chanje vin fè w pa sou fè bagay la ankò.
Kòman m ta ka di w sa? Gen, mwen petèt chanseu ase pou ke jan ke mwen mennen karyè mwen e mwen mennen lavi m, mwen pa pran refi ki ka fè m down. M pral eksplike w. Ok. Mwen gen plizyè pwojè, mwen gen plizyè bagay ke m anvi fè. Genyen de bagay ke m eseye fè epi yo pa mache. Men poukisa yo pa mache? Paske an di pa egzanp se yon sponsò ke m jwenn, epi sponsò a pa deside ban m mwayen pou mwen fè sa m gen pou m fè a. Byen si w son refi paske m fon demand e yo pa aksepte demand lan, men an menm tan tou sa pa mete m down ase. Li ka fèt pwojè a. Sa vle di pwojè a ka pa fèt. Sa vle di pwojè a pa fèt. Men pandan ke pwojè a pa fèt, mwen stil rete mwen menm e mwen kontinye e fè sa ke mwen gen pou m fè san ke li menm li pa kanpe. M pral ba w egzanp.
Lè m lanse Plezi Kanaval, m lanse Plezi Kanaval an 2010, Trableman de Tè a vin pase, epi pwojè a kanpe. Mwen reprann pwojè a an 2012, e an 2013, mwen deside lanse emisyon televize Plezi Kanaval la. E malko ton sponsor ki e son sponsor sur paske pou ki sa m dem di son sponsor sur paske se se nyès patron an ki se zanmi m ki voye m kot patron li di m yo mwen gentan brif patron an deja patron an okouran ke w ap vini se done etc e m al chita kot misye m pale a misye epi m di misye men kisa ki pwojè a epi misye di m w ap pase emisyon an sou radyo karayib M di misye non m pa p pase emisyon sou Radyo Karayib. Misye di e w ap pase emisyon w lan sou yon lòt televizyon? M di non m pa p pase padon m pa p pase emisyon m nan yon lòt televizyon. Misye di men men bagay entènèt sa a pa pou mwen e babay mèsi bokou e m mèt ale. So m pa jwenn sponsor a. Gen diferans lò pou refi nan email, lè moun nan di ou dezole, on pe pa fè sa. An fas.
Avèk lè moun nan difera, an fas ou pou l di ou. Ou prepare pou a jounon repons pozitif. Vwala.
Ok? E pi, e pi, e, mse voye male. Ok? Male. m fè pwojè a avèk zong mwen, janm ke m te vle fè l, paske m te vle, paske ou konn ki sa ki genyen tou nan ayisyen, e an jeneral anpil moun, olye yo di yo pito yo montre yo. Sa vle di, m ka pitch yon bèl ide ba yon moun, epi l pap janm konprann li, pas avan ke li menm li wè l. So, mwen di tèt mwen konn sa k pase, m ap depanse tout ti kòb mwen, fè emisyon an, Lèm konnen m kapab montre yon moun emisyon an epi li menm lap pran l. So kisak pase? Mwen fè emisyon an epi Wom pa ban kou pikòp li. Kounye a pandan ke Wom pa ban kou pikòp li, Prestige pikòp li. Kounye a ap vin gen sponsè. 2 ane aprè, 2 ane aprè. Menm sponsor sa, menm moun sa, li rele m, m al chita nan biwo l ankò, li di m, kòman m ka patwone w? M di misye, e, lè sa m tap, m tap dil avèk yon konpetitè m misye. Epi m di misye, m avèk yon konpetitè w deja, e, m pa kwè gen, m pa kwè w gen chans sa. Misye di, e si m ba w doub sa konpetitè a bay la? M di, ah, konya w ap pale.
Pa di m ou lage konpetitè a atè, epi ou pran. Konpetitè, konpetitè a, mwen m son moun ki lwayal, ok? M rele konpetitè a, m di konpetitè a, yo, sa w ap fè? Epi konpetitè a di m, ah, m pa gen anyen non ke m ap fè ane sa a, e ou pa bezwen konte sou mwen. M di, enben m pral jwenn entèl wi, yo di m, You can go, go. M a ale, m pran kòb la. E pi ane apre a m retounen avèk konpesitè yo ankò.
Nou wè sa, sa vreman enteresan. Ou gen kòm si ou jwenn on refi, kote kote ka bay vag sou sa, men ou menm avèk pwòp resous pa ou, ou leve ou kanpe ou fè l. Paske gen anpil bagay ki enpòtan. Lè kòmsi ou jwenn yon refi nan yon bagay epi ou jis di ok dakò mwen mafèl avèk sa kem genyen an. Lè moun vin wè bote sa wap fè a, tout sa wap fè a li vin di oh gade sa untal fè a, sa enteresan. Li vo lapèn pou mwen envesti ladan.
M gen yon egzanp konsa ankò paske gen de moun ki, kòm ta ka di w, sitou nan sa fè sponsor. Anpil nan sponsor isit yo, ou bie gwo kompanyi yo, yo pa swiv moun vreman. Sa ve di, yo gen yon moun ki nan depatman marketing yo, e moun sa li menm, se li menm ki reskonsab pou fè deal marketing yo. Donk, men souvan, desizyon final la se nan men gwo boss la liye. E gwo boss la, se pa li ki sou social media, se pa li ki tande radio, donk li pa foseman konnen ou. Jisteman.
Donk, lè w al kote se gwo gwo bòs ou ale, ou gen plis chans pou pran refi ke si w al dil avèk moun ki petèt responsab bidjè a. E mwen pran plizyè refi nan sans sa a. M pral bon lòt egzanp ankò rapidman. E sa ke m ap di moun yo tou, se ke anpil moun toujou panse, a Carel chache sponsò, bagay yo bèl pou Carel. Se pa vre. Jisteman. Se pa vre. Mwen pran refi 2018, non 2017. 2018, 2018. 2018, m ap fè plezi kanaval timoun. Plezi kanaval timoun, se yon emisyon ke m fè pou timoun, ke pitit fi m anime. Wi, jistèman, m swiv li. Ok, e pi,
nou gon konkou mereng kanavalès pou timoun ke n fè tou. Ok.
M al kot yon brand, pwèman, gon moun ki banm kontak yon brand, m p ap di ki brand. Ki, li menm, m pale avèk nèg la nan telefòn, misye di m, yo, mwen renmen sa w fè a, li enteresan, men tanpri vini avèk dosye w la, vin kot papa m pou nou menm nou finalize deal la. Ok! So, m gentan kontan. M gentan voye package mwen, yo dakò sou pri an wi, tout bagay sa yo. And se lè mwen rive, kounye a m al chita avèk papa a, misye la, pitit la ke m pale avè l ki fin dakò a adwat, Papa a chita anfas mwen nan biwo. Epi m wè, m reyalize ke se rekòmanse m ap rekòmanse, redi tout bagay ankò, e m gen yon seri de kesyon stupid k ap vin jwenn mwen. M di, bon, ou konn sa k pase? M ap pèdi tan, m pa kwè m ap jwenn dil la. Epi misye fini, misye pran yon referans. Se sa, gen yon lòt bagay ankò ki difisil lè w ap pran refi a. Se lè ke ou rive nan referans, epi moun nan pran yon referans yon lòt moun. Ki swa se konpetitè w, oubyen yon moun ki pa gen oken rapò avè w epi l di w se konsa l vle afè w la sanble. Paske, lè w pran pa egzanp, e mwen rive epi nèg la di m konsa, e o, e m renmen ide w la wi, men poukisa w pa fè pwojè w la menm jan ak pwojè kako a? Ou wè m site non Kako paske m konn Kako. Epi m di, but wait a minute, kote m ye la, sa m ap fè la? Epi, sa vle di m pran, m pran 30 minit ap eksplike misye pwojè a. Misye poze tout kesyon posib, e konklizyon pa l se, poukisa m pa fè l menm jan ak yon lòt moun ap fè l? Alòske mwen menm mwen gen pwòp pwojè pa m. And then, m leve, m di misye, enben pa gen pwoblèm, mwen pral revize pwojè a nan fason ke ou menm ou pwopoze m li an, m ap tounen. Of course, m bay yon m tounen. Men an menm tan tou, pwojè m nan pa kanpe, m kontinye fè l. E se sa pou moun yo kapab konnen, se ke pèsòn pa dwe w anyen. Exactement. Donk si pèsòn pa dwe ou anyen, nèg sa ke, de moun sa yo ke m pran egzanp la ke m vin kote yo, menm si m te sipè eksite paske m konnen ke yo ka ban m lajan, paske pwojè m nan konvenkan pou yo, men an menm tan tou, mwen toujou mete maj sa disponib ke yo ka just di m, ba bay mèsi bokou, e nou pa p ka travay avèk ou. E pi lè konsa mwen menm, mwen avanse. Pou mwen, mwen fè sa ke mwen menm mwen gen pou m fè a ki se kontinye travay, kontinye mete m nan yon nivo kote ke e moun ap bezwen m tou e moun ap rele m pou ban m sponsorship. Epi chèche yon jan pou ke mwen menm mwen kapab viv. Yes.
Kisa ki kenbe w Ayiti toujou si w te gen opsyon pou te ale lè sitiyasyon peyi a frape w fò? Waww!
Sa son bèl kesyon. Nap salye Alexandra Moïse ki poze kesyon sa a. Kisa k pase m ki kenbe m nan peyi a toujou? Se sikonstans lavi a m kapab di. Paske chak fwa m ta ka di w pou m ta dekouraje, gen yon opòtinite ki vini. M pral pran de peryòd nan lavi m byen senp pou m konprann. Mwen rantre Pòtoprens an septanm 2000, mwen rantre nan radyo an 2001. Mwen kite Planèt Kreyòl an 2004, mwen antre nan OMS. E de chanjman de Planèt Kreyòl a OMS la se te yon gwo chanjman, paske se lè sa l te pèmèt mwen ap touche gwo lajan, m te gen anpil opòtinite, anpil avantaj sosyal. Donk pa t gen, pa t gen nesesite m te kite peyi a lè sa, piske mwen wè ke, a, bagay yo ap rale an grandisan pou mwen. Mwen kite, mwen kite OMS pou al travay nan Planèt Kreyòl. Pandan m nan Planèt Kreyòl, m antre nan Planèt Kreyòl an 2005. An 2006, An 2006, mwen jwenn Digicel rantre sou mache a, e mwen jwenn yon kontra avèk Digicel kote ke m tap mache anime pou Digicel nan tout peyi a kote ke yo tap lanse. Ekonomikman, bagay yo te bon pou mwen nan yon sans. M pat gen pitit, m pat gen responsabilite, m te bèl ti gason.
2007, mwen vin fè Digicel Stars, ki vin yon lòt etap nan karyè mwen. E le fèt ke Digicel Stars se te yon pwojè chak ane, mwen te rive nan sitiyasyon kote ke m te di, ou konn sa k pase, e m ap kenbe gig sa a le plis ke posib pou ke mwen menm mwen grandi avèk li. An 2008, mwen pran desizyon pou m te kite peyi a momantaneman. Mwen ta pral etidye nan yon lekòl, si gen moun ki Ozetazini ki branche la yo petèt, son bon lekòl ke li yo kapab tcheke l, yon lekòl ki rele CSB e se se yon broadcasting school kote ke yo aprann ou prezantatè radyo e prezantatè televizyon, anchor pou spò oubyen nouvèl e plizyè lòt bagay ankò. Poukisa m ta ale nan, m ta al eseye pran sa, se paske teknik e fòmasyon ke m te pran pou m te fè Digicel Stars la te ban m yon opòtinite pou m te gen yon standard entènasyonal. M te gen 28 an alepòk, m te panse kanmenm si mwen gen yon fòmasyon aletranje, mwen gen yon diplòm aletranje, mwen kapab gen evantyèlman opòtinite pou ke mwen m al travay nan de chèn tankou BET, MTV, e tout rès lòt chèn ki t genyen yo, paske mwen panse ke m te gen kapasite pou sa. E pi, m fin enskri nan lekòl la, m fin gen tan jwenn yon zanmi ki t ap lwe m yon, ok, gen prensèl di ki di ke li konn lekòl la. M fin gen tan enskri nan lekòl la, m al vizite kanpis la, Mwen gen yon zanmi ki t ap met ban m yon chanm lakay li pou m te abite. Manman l fè manje chak jou. M konn kòman m t ap peye l. M t ap sèlman, piske lekòl la t ap fèt yon fason, kòman m ta ka di w sa? Yon fason kote ke m t ap toujou ka vin fè Digicel Stars pandan ke m ap fè lekòl la. E se lajan ke m t ap fè nan Digicel Stars la k t ap pèmèt mwen peye lekòl la. E pandan ke m te lekòl lòtbò a tou, Sa pa tap kraze viza m, viza touris ke m te gen. E pi guess what, apre m fin fè tou sa, m fin fè tout demach sa yo, menaj mwen alepòk di m ke li ansent premye pitit mwen. E m fè 2 kalkil, eske mwen ta vle fè yon timoun pandan ke m ap viv lòtbò epi m pa pwòch li epi m just ap okipe timoun nan de lwen, men m chwazi bay Chwa sa ke m te fè vag m pa al lekòl la ankò pou ke mwen menm mwen te vin papa kara ki la kounye a.